Semèn sa a tou, te genyen kesyon tikè an ki te yon lòt gwo koze ankò ok. Tikè match Federasyon Ayisyèn de Foutbòl sètènman konsène pa kesyon sa a paske la fifa gen plizyè aspè ladan li. Mwen te di nou deja ke genyen yon. Yon konsiderasyon pa rapò a sèten dat ki ekstrèmman enpòtan, pa egzanp, soti 11 desanm pou rive 13 janvye, enben fifa sanse ouvri peryòd sa a pou moun aplike pou kesyon tikè. Tikè pou al nan match, oke. Tikè pou al asiste match foutbòl. Kòman yo fè li? Se yon aplikasyon, oke, ke w soumèt. Bon kòm te eksplike sa deja men mwen panse ke li toujou enpòtan pou nou rebay enfòmasyon sa yo pou gran piblik la, nou nan mas medya. Lè w monte sou sit fifa a, ou ale nan tikè, enben federasyon an ap, fifa ap di w trè klèman ke ou kapab aplike pou yon tikè match. Alò nan aplikasyon an. Dabò pouw aplike fòk ou gen yon kont fifa sa vle fè ou kreye yon kont tankou jan ou kreye yon kont nan nenpòt ki website ou ye ann di pa egzanp moun ki konn achte sou amazon yo ou gen yon kont ok ou gen yon kont sou amazon bon user name modpas epi ou kreye kont ou yap mande ou nan ki peyi ou ye ki peyi ou nan ki peyi wap viv m kwè yap mande ou nimewo telefòn ou e adrès email ou. Ou kreye kont sa a. Otomatikman ou kreye kont lan. Mentnan ou kapab aplike pou tikè a. Aplike pou tikè a vle di ke ou fè yon demand bay la fifa ke m vle gade tèl match. Ok, m vle gade tèl match. Mwen kwè ke ou kapab chwazi yon ekip. An nou di ke yo pral mande w ki ekip ou renmen. Ok paske se an fonksyon de ki ekip ou renmen an ou pral gade match la menm di ou di Ayiti ebyen yo pral ba w opsyon de match sa yo ke w vle chwazi yo. Al sou sit fifa lendi pou w achte tikè w. Ou chwazi tèl match ou pral achte tikè pou w al nan match sa a ok apati de lendi. gen posibilite sa a tou. Donk, vwala se se konsa ke l ye, se konsa sa ap dewoule la a. Mwen wè pri biyè yo nan aplikasyon yo e m ta ka di sofa sou sa m wè yo e biyè yo pa depase 500 dola, oke. M ap pale pou biyè regilye, m p ap pale pou biyè match tèt nèg e ospitaliti, vip, tip de bagay sa yo, non. Pa bay m bay nou te konn wè nan 1300, 1500, 2900, 3700 yo non. M ap pale de pri yon tikè nòmal ou ale ou chita nan stad lan ou al gade match ou e tankou m ta ka di le commun des mortels yon tikè regilye e gen diferan kategori e gen mwen kwè gen 4 kategori si m pa konte kategori pou moun ki ap bezwen pa egzanp chèz woulant yo etsetera sa son son kategori apa men nan m ta ka di e tikè regilye yo mwen yo ale de 180 a 500 dola gen pratikman 4 ou 5 kategori gen 180 dola gen nan 250 dola gen nan 300 goumen dola epi gen 400 gen 500 dola evidamman diferans de de pri sa li varye an fonksyon de ki kote w ap chita. Ok paske plis ou chita pre teren an pre surface de jeu a se plis pre ti kè a chè paske ou wè jwè yo ou wè aktè yo trè prè ou ti kè sa yo pi chè an jeneral tou ti kè ki kote ou chita sou liy medyàn nan yo pi chè tou ke ti kè pa egzanp kote ou chita pa dèyè kan yo sa se m ta ka di de prensip jeneral ki karakterize pricing donk.

mete a dispozisyon federal biyè, yo pa vle pran nan scam, yo pa vle pran nan fo biyè, yo pa vle pran nan mache nwa, yo pa vle al achte biyè de twa mil dola, yo pa gen kòb sa, etsetera. E se klè ke espektak koup di mond lan se espektak fanatik yo. Tout sa k fè. Youn nan bagay ki fè grandè koup du mond la ki fè plezi koup du mond lan se kapasite pou moun ale nan match pou moun enjoy match pou moun met animasyon nan match vin a drapo abiye nan koulè ekip la e se pral se pral vrèman yon spektak de trè trè wo nivo donk mwen kwè ke fòk nou swiv donk kominikasyon federasyon an sou sa m pa konnen apati de kilè y ap fè li e pou yo kapab donk pou moun gran piblik la kapab e achte tikè men. Pou le moman, m ta ka di genyen 3 aspè sa yo pou n konsidere. La premyè choz se aplike pou tikè. Nou ka fè sa la jiska 13 janvye. Ok. Rantre sou sit fifa a, ale nan fifa tikè, kreye yon kont fifa, ok, epi aplike. Ok mwen wè gen anpil moun deja ki ap aplike sa se yon premye bagay dezyèm bagay la se apati de 15 janvye kap vin la padon de 15 desanm kap vin la 15 desanm fifa market place lan ap open sa vle di moun ap ka achte e revann biyè sou market place fifa an ok sa se yon dezyèm aspè epi twazyèm aspè a se tikè ki pral disponib via federasyon yo e 8 pousan sa nap pale la se pou tout federasyon yo. Ok tout federasyon ap genyen yon dwa daksè a 8 pousan biyè sa a ke fanatik federasyon sa a ap kapab achte. Vwala nou poko konnen twòp detay sou pa ki kanal lap fèt men se konsa ke sa pral ye e mwen panse ke se yon pwosedi ki bèl e byen an mach e m pa doute ke fifa gen kapasite fè l yo fè l chak katrè anyway ok yo fè l chak katrè de tout fason.

Se pral yon gwo evenman, se pral yon bèl eksperyans pou fanatik yo d'une manière générale. Donk vwala sa m te vle pataje ansanm avèk nou sou kesyon seleksyon nasyonal, kan de baz, tikè, elatriye. Mèt n ap raple ankò, Ayiti ap jwe premye match li kont Ekòs le 13 jen nan Boston, l ap jwe answit kont Brezil nan Philadelphia le 19 jen e Ayiti ap jwe kont Mawòk. nan Atlanta le 24 jen sa ki pral dènye match de poul seleksyon nasyonal la. Gen yon lòt aspè ankò nou kapab evoke nan kesyon foutbòl ayisyen an doun manyè jeneral se yon lòt aspè ki enpòtan se kesyon jwè e nou konnen ke piblik ayisyen an gen yon bon pati ki kwè ke Ayiti bezwen plis jwè ok pou l fè yon meyè ekip foutbòl. An preparasyon a koup dimond kap vin la e gen de moun ki wè bagay la yon ti jan yon lòt jan nou pral pale de nou pral pale de aspè sa a tou e yon nèg tankou Gorby Jean Baptiste on en parle on en parle paske federasyon ayisyèn foutbòl patikilyèman seleksyonè a Sébastien Migné gen yon fokis sou sa e misye vle genyen jwè sa a mitan teren Braga o Portugal an premyè divizyon Gorby Jean Baptiste. Avan nou al pale de Corby Jean Baptiste la, gen yon aspè nan aspè tikè a, nan kesyon tikè a ke nou pa gade. Alò, gen yon gwo plenyen la aktyèlman an Angletè. M panse ke nou menm k ap gade foutbòl la nou wè sa tou, nou wè enfòmasyon yo, nou wè diskisyon yo. E gen yon gwo plenyen k gen la a pa rapò a pri tikè yo ke m ta ka di gen yon leve boukliye ki ap fèt an Ewòp la kote Anpil kritik pa rapò a pri tikè yo ok bon te genyen de pri ke nou te wè o depa ok lè tiraj la te fèk vin fèt le 5 desanm dènye anpil moun te tonbe plenyen tonbe pale anpil pa rapò a 1200 1700 2800 pri tikè ke yo te wè sou diferan sit de vant de biyè online ki ozetazini.

pwoksimite tiraj la, tiraj la ki fin fèt epi tout moun ap vann biyè a, la a m te gentan konnen ke a li ka difisil pou pri yo rete jan yo rete la a, petèt ke sa yo se pa pri regilye yo, paske m pa t imajine m ke kòmsi pou yon pri nòmal de tikè pou m al gade yon match foutbòl k ap dire dezèdtan, se vre k pral gen anpil plezi ladan paske se koup di mond etsetera pou l ta kòmsi pi piti biyè ta ka nan mil desan, mil senksan dola match de poul donk se yon bagay ki. pat fè grenn sans e nou te pral wè kapre sa lè fifa louvri pwosedi peryòd pou moun soumèt aplikasyon pou ka patisipe nan tiraj pou konn si w ka achte biyè a enben nou wè nou wè detay pri yo e mwen menm pèsonèlman mwen fè pwosesis lan ok pwosesis soumèt aplikasyon an. M kapab di w ke gen de bagay ke w bezwen pou fè soumisyon aplikasyon sa a, pou soumèt aplikasyon sa a. Ou bezwen kreye yon kont fifa. Ou bezwen egalman genyen yon kat de kredi oubyen yon kat de debi. Sa ki kapab pèmèt ou aplike pou match ou vle a. Paske nan fen pwosesis aplikasyon an, yo pral mande kat de kredi w oubyen kat de debi w. E li menm. Se tankou m ta di w ou pral kapab se avè l ou pral ou pral anrejistre finalman e kat sa a fifa genyen pou li chaje l le 6 fevriye si tout fwa non w soti nan tiraj la ok si tout fwa non w soti nan tiraj la peryòd de soumisyon daplikasyon an l ap fini le 13 janvye sa vle di jiska kounye a la anpil moun k ap fè mache prese men an reyalite. Ou pa oblije prese ok, ou pa oblije prese paske ou gen jiska 13 janvye pou w soumèt aplikasyon sa a. Mentnan, lè w fin soumèt aplikasyon an, le 5 fevriye, fifa gwo anons ke l pral fè kote l ap pral di si w sòti nan tiraj la, èske non w sòti, e le 6 fevriye, yo pral pase kat la pou yo pran kòb la sou ou. Ok pou peye kòb la fifa ap fè sa pou ou otomatikman. Met men enfòmasyon ki soti fè konnen ke genyen on total de son bagay tèt chaje wi 5 milyon ok 5 milyon de demand de tikè sou premye 24 wè de tan lè fifa relouvri. peryòd aplikasyon an. Sonje ke se yon peryòd fifa louvri avan yè jedi, e yè vandredi an, donk 24 è de tan pli ta, fifa fè konnen ke li gen tan resevwa 5 milyon de demand de kat, li gen tan resevwa 5 milyon aplikasyon. Se yon bagay tèt chaje, se tankou m ta di w se la ruée vers l'or, ok, tout moun ap kouri pou wè si yo ta gen tan. rantre alòske yo gen anpil tan devan yo, yo gen jiska 13 janvye, men nou wè ke premyè 24 èdtan yo se te vrèman 24 è de foli kote moun yo anvayi kareman, moun yo anvayi e bon la fifa pral genyen pou li tire osò ok non ganyan yo, m pa konn konbyen lap tire nan pami tout pil moun sa yo kap aplike a men. la fifa pral genyen pou l di w èske w soti nan tiraj la ou pa. Ann atandan, mwen menm m kapab di nou ke m te fè pwosesis lan, ok, pwosesis de soumèt aplikasyon, e chwazi match ou vle gade, ki kantite tikè w ap achte, etsetera, e yo ba ou yon, m ta ka di yon estimasyon de pri biyè yo, depandan de ki kategori biyè pou w achte, genyen pa egzanp. Top tier genyen tankou m ta di w premium sit donk de kote ke w chita alò se pa fòseman premium premium nan sans ke tikè tikè 1500 an tikè 2500 an non epi bay vip yo non non map pale de an fonksyon de ki kote w chita paske pricing nan se egalman sa se plis ou pre teren an se plis tikè a pi chè. Ok e jan la fifa fè li la se ke pa egzanp mwen mwen nan pwosesis ke m fè a m fè ayiti brezil la m fè ayiti brezil filadelfia jis konsa e jis pou m gon ide de de de kijan pwosesis la e jis pou m gon ide de e paske si m ap pale avèk fanatik foutbòl yo fòk mwen menm tou Menm si m gen dwa finalman pa achte tikè a men omwen m fè pwosesis la pou m vin di nou sa m wè. Paske fò m di nou sa m wè. E sa m wè an se ke genyen anviwon 4 kategori de tikè. Ou genyen tikè ki trè pwòch pelouz lan, pratikman tout arebò pelouz la, sa m ta ka rele premye ranje. ki genyen nan Stadium nan, sa yo se 500 dola. Ok, yo 500 dola, se pati ki pi pwòch teren an. Answit ou gen yon lòt kategori ki 400 dola, yo menm yo pa dèyè kan an. Ok, yo pa dèyè kan an men relativman pwòch surface de jeu a. Ok, pa dèyè kan an, 400 dola ameriken. Epi genyen yon lòt kategori ki li menm pa dèyè kan an tou men pi lwen.

M pa ka di nou eske se menm jan li ye nan tout state yo, m pa konnen. Mwen te jis aplike pou Philadelphia, match Brezil-Ayiti a, men m pa konnen eske, pa egzanp, tikè yo ale de 180 a 500 dola ameriken, n ap pale w la de tikè pou match Ayiti-Brezil lan. Men m pa konnen eske li pa pi wo yon lòt kote, nan yon lòt vil. Pa egzanp, match k ap fèt East Rutherford nan New Jersey an, match sa yo, paske gen kanmenm 8 match k ap fèt New Jersey, m pa konnen eske pri yo pa pi wo. Eske l depann de nèg k ap di advèsè ki pral fas pou fas yo? Ok. Paske gen 2 match ki enplike 2 ekip ki gen plis moun dèyè yo, donk petèt ke fifa ka estime ke pral gen plis demand pou moun sa yo epi nou konnen lwa de lòf e de la demand lan plis yap mande pou pwodui a se plis pwodui a pri l pral monte ok men pou match sa a Brezil Ayiti an e match yo se ant 180 a 500 dola ameriken pa pèsòn e pa biyè wala se konsa ke sa ye men tankou m di li an Angletè gon klèb de fan de la seleksyon anglèz ki plen anpil paske final la. Pri biyè final lan, yo pale de ant 4,185 dola, 4,185 dola, sa se pri biyè k pi bon mache nan final la, e pri ki pi wo pami plas regilye yo, 8,680. Donk. Lè fanatik anglè yo wè bagay sa a, enben nèg yo te ka sot tonbe sou chèz la menm tèlman yo sezi paske yo pa ta panse ke yon evènman tankou koup di mond lan ki enplike yon spò popilè, yon spò moun jwe nan lari, yon spò nenpòt kote ou ye ou kapab jwe li, enben moun yo pa ta ka konprann ke yo derespekte fanatik yo konsa. Paske gen yon pri ke w mete yon match, ke w mete yon spektak, se prèske kòmsi m ta di w, ou di moun nan pa ale. Menm si m konnen gen de moun ki, menm si w tande pri a, senk mil dola ameriken pri final la, gen moun k ap just peye senk mil dola ameriken an pou l asiste a final koup di mond la. E menm si l ap gen yon plas ki pa fin twò bon, men li pral di w lenpòtan se ke l te la. Ok, e anpil moun se pral, se pral, se pral modòd yo. E. L'important c'est d'être là, l'important c'est de participer et men gen de moun mwen konnen ki ap planifye afè koup du mond sa depi lontan, donk si wap planifyel depi lontan ou gen kèk tan tou wap met ti kòb sere e mentnan ke kounya la ou konn nan ki vil yap fèt ou konn match yo ou konn ki vil yo etc ou ka pi byen planifye toujou ok ou ka pi byen planifye toujou mete kòb sou kote epi otomatikman ou pare ou boom ou achte tikèw. Bon, youn nan bagay ki genyen, se ke la pwosesis aplikasyon pou tikè an, li an mach, li an kou, ok. Mentnan, y a pa ke sa, pwosesis sa a li an kou, men fifa li menm tou, apati de lendi k ap vin la a, lendi k ap 15 jen, fifa pral louvri, m ta ka di, marketplace li a. Fifa pral louvri marketplace li a, kote moun ap kapab. Vrèman just konsa ale pou achte biyè sa ok ou ale ou achte biyè sa epi ou la nan dat la pou al gade match sa donk pati sa a lap kapab fèt tou apati di 15 kote moun yo ap genyen dwa yon fanatik nenpòt ki fanatik la ap gen dwa pou l al achte biyè sou marketplace fifa a donk. Wala la sitiyasyon mwen kwè ke mwen te pale de afè Market Place Sifa deja, m pa gen lokazyon retounen sou li. Epi. Reyinyon sou afè kan de baz. Kesyon kan de baz lan se yon gwo kesyon ke li ye paske li ekstrèmman enpòtan pou grenadye yo, pou federasyon an. Pou m ta ka di konnen kote seleksyon an ta pral ye. Paske kote ou pral chwazi pou fè kan de baz ou a, li li gen anpil aspè ladan ke w pa kapab neglije. Alò, kan de baz la, sa l ye? Kan de baz la, se an nou di nan koup di mond lan kòman l ye, li yon ti yon ti jan diferan de yon fòma klasik kote ekip yo anpil fwa chanje. de lokasyon, men nan ka sa a koup du mond lan kan de baz lan ekip lan li tabli l on kote ok m ta ka di li tabli katye jeneral li on kote nan mondyal sa a ki pral fèt la e se konsa l toujou ye nan tout mondyal yo ekip lan ap chwazi on kote pou li tabli katye jeneral li e se de kote sa a. L ap gen pou l vwayaje ale nan diferan vil ok ke l prale yo. Mwen kapab di nou ke genyen 5 lokasyon federasyon an vizite semèn sa a ok. Pou kòm kan de baz. Genyen youn Washington, Washington DC. Genyen 2 nan North Carolina a. youn ki Charlotte e yon lòt ki Greensboro. Genyen youn ki Providence, nan Rhode Island, e genyen egalman youn nan New Jersey an, Atlantic City. Donk, lokasyon sa yo, federasyon an, pratikman tout ekip la, sekretè jeneral, team manager, antrenè, Etc yo gade yo ale nan lokasyon sa yo ok yo ale pou yo wè enstalasyon yo lokasyon sa yo se teren dantrènman e teren adjasan a teren prensipal antrènman an paske anpil fwa e jan yo fè li se ke ekip la pa sèlman gen jis yon teren li ki monte sou li l antrene men ozalantou de teren sa genyen de lòt teren pafwa surface reduite, ki kapab pèmèt ke antrenè a fè dot tip dantrènman espesifik san ke yo pa oblije rete sou menm teren an tout tan. Ok. Se de gwo, gwo, gwo, gwo enstalasyon ki genyen sètènman espas pou jwè yo ale nan gym, espas pou yo fè rekiperasyon, tout materyèl spòtif e nesesè, m ta ka di disponib, se yon all in one. Tout bagay nèt nan espas sa a pou pèmèt ekip lan prepare l nèt nan federasyon an. Seleksyon nasyonal lan ap gen pou l chwazi yon lokasyon ok e nan espas sa a ke l chwazi a se la a pa egzanp l ap soti pou l al jwe premye match la kont Ekòs. Lè l fin jwe premye match la kont Ekòs nan Boston l ap rantre nan baz la nan menm baz la. ok pran menm kote l chwazi kòm kan de baz la lè l fin prepare dezyèm match kont Brezil lan se de kan de baz sa y ap vwayaje pou y ale Filadèlfya jwe kont Brezil le 19 jen lè yo fin jwe kont Brezil y ap rantre nan kan de baz la ankò ok e se nan kan de baz sa y ap rete pou yo prepare match kont Mawòk la y ap vwayaje pou y ale Atlanta e jwe le 24 jen kont Atlanta e lè match Atlanta fini. Ebyen bon, depandan de sò nou, si n elimine, si n kalifye, n ap rantre nan kan de baz, m sipoze ke n ap rantre nan kan de baz la de tout fason, epi vwayaje pa egzanp si w elimine, jwè yo rantre lakay yo etsetera. Donk, vwala, se, se konsa l pral ye, se sa kan de baz la. Mwen pale avèk sèten manm nan federasyon an ki, ki di m ke. enstalasyon yo top top nivo ok e top nivo sa vle di se bagay de grand kalite se se pa ti bagay piti se bagay kòmsi m ta di w la e ki montre trè klèman ke e si se pou enstalasyon preparasyon an ap optimal ok preparasyon an ap optimal mètnan Greensboro se North Carolina. Charlotte, se North Carolina, Washington, DC, Providence, epi Atlantic City. Kounye a, sa ki genyen, se ke kan de baz sa yo, se pa sèl Ayiti ki vizite yo. Ok, paske se pa kòm si m ta di w yo bay Ayiti senk chwa diferan, yo bay Brezil senk lòt chwa diferan. Yo bay Maròk 5 lòt chwa diferan ok ki pa chwa Ayiti yo non se pa konsa li ye sa vle di menm kan de baz Ayiti al gade yo Brezil gade ladan yo tou Maròk gade ladan yo tou Ekòs gade ladan yo tou ok paske la reyalite tou nan koup di mond sa se ke eeuh la reyalite de koup di mond sa se ke. Nan gwoup kote Ayiti tonbe a, fòk nou konprann ke gen plizyè vil, Ayiti pral Filadelfya, li pral Boston, li pral Atlanta, ebyen gen plizyè vil nan vil Ayiti ap jwe yo kote Brezil li menm tou gen pwogram pa l, kote Ekòs li menm tou gen pwogram pa l. Paske le chwa dè kan de baz li fèt tou an fonksyon sètènman de kalite enstalasyon yo, men an fonksyon de pozisyonman jewografik. kote sa yo. M ka di w pa egzanp, Brezil Mawòk ap fèt New Jersey. Ok, Brezil Mawòk la ap jwe New Jersey. New Jersey e Philadelphia se yon distans tou kout. Donk sa pa pral chanje vrèman anyen nan antan de tan de deplasman vrèman de New Jersey a Philadelphia. Donk an n di pa egzanp. Brezil ap fin jwe premye match li a New Jersey le 13. Le 19, l ap jwe dezyèm match la Filadelfya kont Ayiti. E le 24 la, l ap jwe dènye match sa a nan Miami. Donk, Brezil-New Jersey, Brezil-Fili, Brezil-Miami. Ok, donk Brezil genyen non sèlman Filadelfya kote l ap jwe kont Ayiti a ki koyenside men. New York New Jersey a li tou pre donk menm kan de baz sa yo Brezil gade yo tou kounya la federasyon an gen pou l voye m pa konnen si yo fè l yè men m konnen ke yè mesye yo fin gade yo fin yo fin wè tout sa yo te gen pou te wè yo ok yo fin vizite kounya yo gen pou yo voye chwa yo de 1 a 5 bay lafifa.